Mezanmi kòm nou te deja konnen depi nan epizòd 1 an Yana se yon moun ki pa gen mwayen se yon moun ki sòti nan yon fanmi pov Lè nan t ap viv sou yon katye, li te santi l imilye, l te oblije kite katye a. Apre kèlke tan lè l vin retounen, li vin tèlman gen lajan, tout moun te etone. Ebyen, pèsonn pa t konnen ki kote l twouve lajan konsa. Pou Yana te gen lajan sa a, Se yon kondisyon ke l te arive pran avèk yon espri, espri sa ki rele La Reine des Eaux. Kondisyon ke l te pran avèk espri sa, se pou chak, chak gason li rankontre sou wout li, Depi w gentan patisipe nan lajan sa, ou deja pou dyab la. Mezanmi, ou wè moun, ou pa konnen moun, fèt atansyon. Se vre, yon moun ka toujou ofri w, se vre ou ka jwenn opòtinite a, men se pa tout opòtinite ou jwenn pou w pwofite, genyen danje ladan l. Yana pa pè ba moun kòb, li toujou prè pou l ofri w lajan, paske l konnen sa l ap jere a. Anel swiv avè m ki jan sa pral pase.

Andjea ou konnen se sou Katiane leve ansanm li tap fè ti pale avèm epi ou tap annik tirel pou sa li te kanpe. Ti pale ti fi ak ti gason konn nan jwèt. Andjea. Ahh e sa w pa ta panse. M panko te ka gentan eksite nan sans sa. Bon menm ou menm menm si w te fè m plis fache m tap ba w yon bagay. Kòmsi Djea ou tap gen kè pou te tire sou mwen antanke menaj ou. Sa k di nou e pa bagay serye nou tap regle.

Poze tande cheri. Antouka m pat di sa pou te fache. Ann kite sa pase. Tout bagay mèt.
Mwen tande kraze brize fòm gen manzè kanmenm wi freo. Ebyen ok frè a, fòw bat zèlòw. Yow an menm tan, gen yon bagay ki rive m lòtre jou la. Yow m tèlman sezi. Ou konnen ti dam ki ret anba a. Ou konnen manzè se zanmanm li ye menn.

Depi ou konnen e nèg ou pwal gade nan pwogram nan nèg pa vin bon map rache ni dan ou ni dan tout nèg ou yo. M pwomèt ou sa pap pwodi dakò. Ou toujou ap pwomèt moun apre sa eskize cheri sa e pa fot mwen sa te rive veye ou avèm paske ou konnen depi ou avèm la ou mare ou gen pwoblèm.
Ebyen an al prepare nou pou pwogram nan pipo. M gaye nou.

Wap pale de li an manzè, nou pa nan cheri ankò, dim non. Wi pitit. Manzè sa fon bagay, li dim on bagay tou ki pa rete li menm. Li pa de koz a fi e gason ankò, se fanm li an menm. Li deklarem, make manzè sa pa tro on bagay. Nou wè nou salye men pa nan kanpe bay blag ak li. Mpi pa yon jan de zanmi pou mwen. Paske mwen pa renmen fout tanperaman e mpa renmen stil li la dan ditou. E se sa yo wè yo men lap vin palem de lòt bagay. Nou pa tcheke, nou wè, nou pale, men nou pa kanpe bay blag ankò jan nou te ye lontan.
M manke konprann, m pa konprann sa wap di a, Che a m konnen an fi, esplike m byen kòman fi a, m poko konprann esplike m, èske ou ka esplike m byen byen? Jan ou tande a, Che a pa renmen gason ankò, se fi li renmen. Djea sa m pa konprann li ditou Li pa nan mòd nan ankò Paske m wè yon vye bagay li met nan lide l Se bagay fi ak fi M pa renmen fason l ye a Men kòm abitid Nou konnen chita anba a ap pran ti van Se la nou konn wè souvan Men Djea pa gen mennaj li kounya Paske se fi l renmen E jan ti fi sa kanpe la li pa sou bagay serye ditou men si w ale lòt bò a sou van lè sitou lè solèy la cho gen bon ti van la ou ka jwenn li paske se la nou konn beny la. Ou serye nan sa wap di a? Piga se manti wap fè sou Djey a non. M pa kwè ou te zanmi Djey a konsa m pa kwè pou kounya pou wap vin fè manti sa yo sou Djey a. M pa kwè lap fè sa menm. M pa kwè w menm. Kòm se enfòmasyon sa m te bezwen. Mèsi. N ap ale.